Bonjour, bonsoir tout moun. Sa depan de lè wap gade video a. Se zanmi ou, frè ou Chery Nathanael ki antre lakay ou ak yon nouvo video ki se Respè pou fanm. Avan nou pale de sijè a, nap ba w 5 segonn pou klike sou bouton abone ki anba a, pou pa rate okenn nan video nou gen pou n lage yo. Mèsi. Respè pou fanm. Chak jou map reflechi, map poze tèt mwen kesyon poukisa yo manke bay fanm yo valè yo merite. Tandike nou konnen fanm jwe yon gwo wòl enpòtan nan lavi. Mwen menm kap pale a, m sòti nan vant yon fanm. Ou menm kap gade videyo sa, ou sòti nan vant yon fanm. Ann ba yo enpòtans paske yo merite sa. Ann apresye valè yo, ann montre yo yo enpòtan. Depi nan tan nan tan yo toujou ap di nan tout peyi dwa fanm yo dwe respekte nenpòt kote yo sòti. Paske gen de kote yo rive se yo k pou pran lapawòl an premye. Gen yon ti pawòl yo toujou ap repete, lè fam dabò mesye, wi sa se vre. Lemonn antye asepte l, fanm yo dwe reprezante kèlkeswa kote yo rive. Men poukisa nou pran dwa yo nou bòykote yo. Si se konsa Bondye pa t ap bezwen kreye yo. Dayè mwen menm avè w ak yo Se nou k pou met tèt nou ansanm pou n ranpli espas vid yo. Ou wè m pral di n byen, e m vle n konprann mwen. Fanm yo gen yon sekrè ki kache byen lwen. Ou wè, si se pa t yon lòd Bondye te pase yo, mwen te kwè yo t ap gen plis respè. Nan tout bout rak kwen sou latè. Nou menm fanm, m ap di nou, nou gen anpil enpòtans. Paske sanza respè anpil nan nou t ap pase nan rans. Mwen vle n kenbe dinite n anba bann piyajè sa yo, bann pwofitè sa yo ki bezwen dechire n, maltrete n, meprize n. Ki slogan bann atoufè sa yo? Yo konn achte chat nan makout? Bon, kounye a m avèk nou menm jèn medam yo. Sa m pral di nou la, se verite e l gen anpil enpòtans. Tande byen, nan tan lontan, Bondye te bezwen yon vyèj, men l pa t ka jwenn. Men erezman, pami yo te gen yon grenn, se te Mari. Se li ki te fè Jezi. Pouki se li li te chwazi se paske li te kenbe flanbo l. Li pa t janm asepte yon jou pou vakabon te vin pyafe sou do l. Medam, jodi a, mwen vle di ak nou tout fò nou tout dyanm, kenbe tèt ak bann rena sa yo paske nou gon fwomaj ki bon, ki gou ke Bondye ban nou. Avè l nou ka rive fè sa n vle. Aji jan n vle, al kote n vle. Se sa menm, paske se li k pèsonalite nou, respè nou ak fyète nou. Mwen ta renmen nou reflechi sou sa. Se vre Bondye te di fanm, m kreye w, ou se pou gason. Men l pa di gason, m ba w fanm pou choute, maltrete, kalote vin pyafe san rezon. Medam, se pou n kanpe. Pou n revòlte kont tout sanzave ki vle gaspiye n, pase respè n anba pye. Jiskilè n ap sispann fè yo sibi lenjistis? Plis pase 80 pousan nan yo n ap maltrete. Bann ensanse! Nou pa janm kontante n toujou? Bann pwofitè! Di m byen mesye, jiskilè? Medam, veye kò n ak yo, paske pawòl k ap sot nan bouch yo dous tankou siwo. Mesye, sispann imilye medam yo pou rans. Sispann fè yo peye move konsekans. Sispann maltrete yo. Sispann fè vyolans sou yo. Sispann detwi lavi yo. Ba yo atansyon de preferans. Fè yo santi yo se fanm. Sipòte yo lè yo fèb. Ankouraje yo pou yo ka toujou ap souri. Paske respè yo gen anpil enpòtans. E n ap di non! Non! Aba lavyolans! Gen respè pou fanm yo mesye. Mwen se Chery Nathanaël. Yon sitwayen responsab.